ta la, ki sa sektè evanjelik lan prè pou l fè pou l ede de zanmi, pou l ede de famiy ki nan de pozisyon kote ke yo menm pou kont yo, yo santi ke chak dimanch yo gen de padon y ap mande Bondye pou yon sèl kalte bagay, de imaj ki ap vin ki vin devan je yo. Ann pran yon egzanp mon frè. Sektè evanjelik la jounen jodi an la, nou pa ka di ke menm yon boulanje yo genyen ki rele le sang de Jezi, kote ke nou di tèt nou, Lèn bezwen bon pen nou pral achte l pen an la kay madam kay madam sa sektè evanjelik la jounen jodi an la pa gen nou youn ki gon lekòl kote ke nou di konsa ke nou pral fè fòmasyon kretyèn pou timoun nan depil piti enben lè timoun sa kòmanse ap grandi enben timoun sa gen de atik ki bay nan nan lekòl lan gen de lwa ki bay nan lekòl lan gen de imaj ke timoun nan ap wè devan l nan lekòl lan ki pap bezwen afekte l. Sektè evanjelik nou gen jounen jodi an la, menm de kote l menm pa menm gen de afilye avèk de avoka, si n ta di ke si moun sa bezwen avoka pou l al regle dosye l, nou gentan konnen n ap voye l nan tèl kabinè. Kounye a la, kesyon ke n ap poze, kesyon ke n ap poze, Jak 4 vèsè 17 pral di nou konsa ke, lè lòske ou konnen yon bagay bon, ou pa fè l, ou peche. Kounye a kesyon ke n ap poze, Kisa sektè evanjelik lan prè kounya pou l fè pou l ede de fanmi soti dan de sitiyasyon difisil ke se swa nan moun kap travay nan pi ba nivo yo ke se swa moun kap travay dan de dimansyon kote ke yo menm pou kont yo yo anvi bay vag kisa ou menm ou te ka sijere ke pou sektè evanjelik lan fè oubyen pou sektè evanjelik lan mete la omwen pou sitiyasyon moun yo te kapab amelyore paske se pa sèlman monte chen an pou n vin di yo konsa ke. Kretyen pa ka travay nenpòt kote, kretyen pa ka asepte nenpòt pozisyon, kretyen pa ka fè nenpòt bagay, kounye a la èske kounye a la si l pa asepte l n ap ba l kòb pou l peye bil li lemwa, èske kounye a si l pa asepte l nou gon kote n ap ba l anplwa pou ni ba li menm? Paske jounen jodi an la gen dèzegliz nou konnen menm djòb yo pa ka ede fidèl yo jwenn. Gen dèzegliz jounen jodi an la si gon moun ki anndan ki angaje pou yon avoka, Se deyò l oblije met kò l ale. Jounen jodi an la, sektè evanjelik la, si gen de moun ki angaje pou yon bon maladi, bon nou di l pral lopital, men avèk jounen jodi an la de radyo, avèk jounen jodi an la jan entènèt la opilan, sektè evanjelik la, menm anyen l pa kreye pou moun yo, pou moun yo ta di konsa ke nan liy kote ke yo ye an, yo jwenn yon bagay. Majorite sa kretyen an bezwen, se nan men payen, se nan men lemonn pou l al chache. E nou menm, pi gwo mesaj nou, se dekole n ap dekole kretyen de payen. Kòman, kòman, kòman pou dekadans sa fèt menm alafen? Ok.
Wi, jan nou di an, nou panse ke fòk gen refleksyon sa yo k ap fèt nan milye a tou. Nan sen, ok, sa w ba nou wi, nan senkan ankò, ki lòt dispozisyon k ap pran? Egzakteman. Nan dizan ankò, ki lòt dispozisyon k ap pran? Pase fòk nèg yo konprann ke e. Pa egzanp, jodi a, legliz bezwen lajan. E nèg yo mande lajan anpil. Bon, pa sa, pa sa pou yon mosyon. Pa bliye kote ou te ye. Nou vin konprann jounen jodi a la, sektè evanjelik la se 2 bagay li ka ofri moun. Lapriyè jèn. Vin priye, vin rele Bondye. Ou ap wè kounye a la, tout nèg gen yon sèl enspirasyon, fè legliz. Tout nèg gon sèl enspirasyon, se gwo se gwo bagay, vin vin byen gwo batiman, gwo sesi gwo sela, se sa se sa ke l ye. Men kounya la, nan 5 an ankò. Pandan pandan w di sa mesye, yon bèl analiz w ap fè la wi. E nan 5 an ankò?
Nèg yo fè legliz anpil wi. Doudou se sa sèlman yo ofri nou? Bondye rele w fè legliz, rele Bondye mande Bondye lajan, kouman fè se nou k pou pote lajan pou legliz la fèt? Lè w pran Rodgers la
la. Se pa de chanm kay ki pa transfòme an legliz non. Wap pale de ou poko al Queens pou yon bagay? Poko desann Queens pou yon bagay? Sa vle di
e Tout tan map pase sou flat bouch la m toujou ap ap ri sa nèg yo jwe a legliz gon legliz ki rele l'église baptiste des expressions françaises M poko wè anyen non nan jou kap vini ou pral wè bagay. Sèt yon blag wi alò.

Son ka patikilye wi. Apre sa. Legliz pa te fèt nenpòt jan, se sa sa vle di. Enben vwala.
Paske frè Telor konnen son evanjelis li ye, li pa gen dwa gen legliz lap dirije. Se paske se mache lap mache.
Frè mwen di w sa ankò. E jodi a nou genyen de evanjelis ki transfòme an pastè.
Frè m tande sa map di w lan.
Anndan legliz la gen yon pastè prensipal. gen yon jèn pastè k leve anba men l, pastè prensipal la pa okouran de pastè sa. Anndan legliz la gen yon salmis, gen yon evanjelis, gen yon apot, gen yon pwofèt, pastè prensipal la pa okouran de youn nan tit sa yo k ap ministre anba men l lan. Pou nou retounen nan, pou nou retounen John paske m panse gen lòt bagay pou nou di nou poko vrèman di, fòk gen refleksyon sa k ap fèt. Nan 5 an ankò kòman sa ap ye? Paske dèfwa gen de moun m wè k ap pot yon kòb ba ou, Li pot yon kòb nan kèt la. Se nan yon kafe lap travay. Se yon kote yap vann sèks lap fè netwayaj. Netwayaj wi.
Se yon moun kap travay anndan lopital, misyon l se kisa? Chanje, chanje blòd yo, oubyen chanje, chanje done yo. Kob sa se li lap vin avèl. E gen de pafwa tou gen moun ki paka al legliz paske travay yo kote yo ap travay la yo travay yo egzijel pou l travay chak dimanch jiska e kounye a wap mandel pou l abandone dimanch lan men si l abandone dimanch lan l ka pèdi djòb la kounye a la nou menm kisa nap di
si lè vre ilè klè ke Yon kretyen pa gen dwa okipe pyès pòs k ap afekte kwayans li, k ap mete an peril lavi kretyèn li, k ap mete an je lavi kretyèn li. Kòman n ap ede l kounye a? Men kounye a, fòk nou dakò tou, y a la reyalite de lavi ki enpoze l pou l travay. E dèfwa pou l travay de kote. Ki an kontradiksyon a valè moral li kòm kretyen. Nou pral pran 2 egzanp toujou wi. Ou konprann?
Nou pral pran 2 egzanp toujou.
Fòk nou dakò sa tou. Kounye a, ki sa milye a dwe fè nan ka sa a? Paske sa n ap pale la a, se la reyalite de tou lè jou. Kounye a frè John, pou nou fè yon ti kite tou piti. E nivo sa a nan refleksyon an. Poko ka kite l ou repran dezyèm pwen. Non, m di tou piti.
Se pou di m konsa ke nou wap pran yon mosyon nan yon lòt pwen. Kounye a, nan kesyon okipe pòs la, èske yon kretyen ka okipe nenpòt ki pòs?
Se negatif. E
fòk nou dakò genyen de travay dan le mond, dan lè diferant sosyete di mond. ki se de travay ki dè l depa an kontradiksyon a la fwa kretyèn.
Paske, pa bliye nou di dè l debi, gen okipe yon pozisyon, gen ki pozisyon w nan lavi. E m di kòm kretyen pozisyon nou nan lavi dwe toujou yon pozisyon ki tan vè lamou. Nèspa?

ki kontrè a lideyal kretyen, a sa Jezi Kris vle de nou. De pòs kon sa, kretyen pa ka okipe yo. Fòk nou klè sou sa. Pase la n tap pale de moun kap chache le pen kotidyen, men la n ap pale de moun ki, pa egzanp, de zè òganizasyon sekrèt. Pa egzanp, sou pran Yon bagay tankou yon sèvis de ransèyman tankou CIA, FBI. Se de sèvis de ransèyman ki okouran de yon ansanm de krim. Sa m vire papa. Kounye a ou se pòtpawòl li? Non, se pa mwen sèlman k ap.
Non, tande, tande, tande. M p ap di de bagay ke m pa gen dwa di. Paske y a de dokimantè ki fèt sou yo. Se de sosye, gen de bagay ka fèt la, lò ap travay la, gen de bagay ke w konnen mèt la. Kounya, eske w gen dwa kretyen pou w okouran gen yon konplo kap fèt pou asasine tèl lidè?
Eske la e plas ou?
Fòk nou di bagay yo. Eske chak dimanch? Ou pral vin an sèl bi priyè devan Bondye. Padon, padon, padon, padon, padon. Sa vle di, li prèske inevitab pou yon moun nan sèk sa yo pou gen de bagay pou pa konnen. E de bagay ki ki tan vè la mechanste, ki tan vè le mal. An nou pran dezyèm egzanp, yon kretyen k ap travay nan yon kote yo fè retire timoun.

Kounye a la eske yon chirujen kretyen. Banm fini papa banm fini frem kounye a la eske yon kretyen pa ka kanpe avek onètete poul di men ki kote lap travay san ke li pa ap tranble de travay li Dendy men Dendy pou kesyon se sou pwen sa nap fini frem frem tout res yo kite yo dèyè poun ale papa
frem kanpe la papa nap kanpe la papi. Eske, banm fini banm poze kesyon, nan banm poze kesyon kaka oum la, paske mwen konnen ou pa la menm jodi a la, bon ou ka desann nan katchouboumbe sa. So, eske yon kretyen jounen jodi an la, li pa ka kanpe avèk fyète pou l di men ki kote l ap travay san ke lespri l pa boulvèse Sou de bagay ke li menm, li konnen. Banm poze yon kesyon. Banm poze yon kesyon. Yes.
Èske ou panse yon medsen kretyen, yon chirurgien, gen dwa, pa egzanp, ap evolye nan kesyon de la, e, e, nan fè e chirurji estetik?
Tankou re. Sa lap, sa lap vin di de sa? Tankou refè dèyè, refè tete. Sa lap vin di.
Tankou m ta ka di ou, ou se doktè la, doktè John. Epi, gon moun ki gen ki te gen dèyè plat la ou deside fè dèyèl gou. Doktè John, frè John ap ap transfòme yon dèyè Bondye te voye plat an gwo dada. Monchè, m gwo emisyon m ap prepare sou sijè sa. Lè n vin avè l. Non, men m poze yon kesyon.
Frè m, m di w mwen gon emisyon n ap prepare sou pwen sa. Èske kòm doktè ou ka nan yon pozisyon konsa? Mwen gon emisyon m ap prepare sou pwen sa. Lè emisyon an fin prepare, N ap vini avè l, n ap gen plis detay de sa. Men sèl sa m di w, èske jounen jodi a la yon kretyen ka kanpe pou l fyè de djòb li san ke l pa tranble de sa l wè, de sa l konnen? Èske yon kretyen kapab? E jounen jodi a la, ki solisyon n ap pote ak sa? Ki chanjman k dwe fèt nan senkan, dizan k ap vini ankò?
E tankou. Se sa m renmen lè n ap pale paske nou pati sou yon baz. Depi lè n ap kòmanse emisyon nou di sa, nou di ki pozisyon ou dwe genyen kòm kretyen dabò. An tèm de vi, pratik de vi. Paske nan lavi a gen de pozisyon. Swa ou pou, swa ou kont. E dan pou nou zotre kretyen,

selon la Bib. Non nou gen nou gen pozisyon wi, nou gen dwa pa chwazi Swa w pou frèt jodi a, oubyen w cho.
oubyen w cho, ou pa ka tyèd. Non nou pa tyèd. Sètadi, la neutralité pou nouzot kretyen, c'est une très mauvaise chose.
E li pa egziste tou. E pa gen moun ki neut tou mon frè. Ann pa bay tèt nou manti. Vwala. Pa gen moun ki neut. Sa vle di,
ou pa ka kanpe devan mal la, lap fèt pou di bon, e m wè lap fèt men m pap fè l, ni m pap anpeche l, ni m pap anpeche l anpeche l fèt, ni m pap denonse l. Kretyen pa ka gen pozisyon sa. Kretyen fò l denonse mal la. Kretyen pa gen dwa fè mal la e si mal la fèt devan l fò l pran pozisyon kont mal la. O peril de sa vi. E se sa Jezi Kris te fè. E se sa Jan Batis te fè. E se sa k koute l lavi l, tèt li nan yon kabare, nan yon festen. Paske te genyen yon bagay k ap fèt ki imoral. ki amoral e li pran pozisyon anfas li, li denonse l e sa.